Mete pwason yo nan sòs la. Oh my God, lèm di nou bagay la santi bon an. Humm. Hello byenveni sou chanèl la miss O an kreyòl la nan ti video sa jodi a nou pwal fè on ti resèt pwason somon avèk asparagus pou nou fè resèt la nap bezwen on pake asparagus nap bezwen on ti pèsi fre mwen rache pèsi a men mwen pwal rache l pi fen nap bezwen 2 gwo kiyè lay rache nou ka wè ki gwosè mwen rache lay yo Nap bezwen 2 gwo kiyè epis, si nou pa konn kijan pou nou fè epis la, sou chanèl sa mwen gen yon videyo kote mwen moutre nou kijan mwen fè epis. Tcheke ti anvlòp sa ki fenk moute a. E nap bezwen bann poud epis sa yo, mwen gen epis ki rele Old Bay Seasoning nan, nap bezwen yon gwo kiyè nan chak epis sa yo. Men sa se e. Sa se yon piman pike, n ap bezwen yon ti kal, nou pa bezwen itilize yon gwo kiyè. N ap bezwen yon gwo kiyè paprika, yon gwo kiyè poud lay, yon gwo kiyè poud zonyon, yon gwo kiyè sa ki rele slèp yo mama. Si w pa gen slèp yo mama, annik itilize Old Bay seasoning nan, ok? N ap bezwen sa ki rele chili powder, poud chili a. N ap bezwen tou Poud ki rele lemon pepper a sa se e poud ki melanje avè sitwon jon nan avèk e pwav e nap bezwen pwav avèk sèl tou mwen gon sitwon jon mwen pral itilize dlo a mwen gon sitwon vèt mwen pral itilize pou m ka etwaye pwason an mwen gon bout piman sa pa nesesè se mwen ki metel e nap bezwen 5 gwo kiyè bè Nap bezwen yon ti Nou pa menm bezwen sa menm sa son ti rès bè mwen te fè lèm te fè bè avèk e babankou a nap bezwen yon ti dlo poul ok chicken broth nap bezwen yon ti lwil doliv e men pwason an nou pwal itilize a ok pa bliye tcheke anba video sa kote map ekri tout lis engredyan yo pou nou ann kòmanse ti video sa. Premye sa mwen fè mwen pran on gwo kiyè nan tout epis yo mwen metel nan on ti nan on ti kijan m ka di sa nan on ti bagay plastik poum ka byen melanje yo men sèl sa mwen pa mete piman pike a mwen poko mete lemon pepper a tou e mwen potko mete pwav Ok mwen pap mete sèl paske lòt poud yo gen sèl ladan yo so nou pa bezwen itilize sèl byen melanje yo kounya mete sa sou kote poul ka pou nou ka itilize l lè nou pare pou nou itilize l la map pran asparagus la mwen deja rense l mwen renmen etwaye asparagus mwen annapre pran menm e. Elastik la marel avèl poul ka kenbel lè map koupe bout dèyè asparagus yo ok bout dèyè sa yo yo di nou pa bezwen itilize yo koupe yo konsa ok sa nan fatra nou pa bezwen itilize bout sa yo eskize mwen map jete yo nan fatra kounye a map mete asparagus la sou kote. Pou nou itilize l lè nou pare. Distans sa nou pral travay nan pwason an. Ok. Li gen yon ti dlo ladan. Banm retire l pou l pa fè salte. Ok. Pwason an lè m ap itilize. Lè map kwit pwason mwen renmen koupel pandan se tan li nan e ti bòl sa oswa ti plastik sa m achtel la kenbel ok pa fè twò fò men fòw koute w file pou fè travay sa banm pran sizo banm yon segond Wap pran yon sizo pou nou ka koupe l. Men vye plastik sa menm. Bezwen pran plas la. Pran yon sizo. Koupe l paske po a ki koz li l pa byen koupe a. Men sizo a ap jere sa pou nou. Ok? Nou wè? M pa konnen si limye a two Twò klere. Pase m wè lòt videyo yo te manke limyè. M ap pran yon lòt bout ankò. Fè menm bagay la. Gen de lè m renmen achte yo gwo konsa nan makèt paske w ap jwenn yo pi bon mache. Ou konnen e pa moun yo ki fè travay koupe l la pou nou. N ap jwenn li pi bon mache. Ban m ba nou yon ti sekrè anvan mwen kontinye fè rès yo. Mwen renmen itilize bagay moun konn kale Karòt yo, e pou itilize l, kounye a ou pran dèyè a, men si kal la fè yon fè wout sa, wap fè wout vire ou menm ok. Annik pase l, wap wè jan bagay sa dekale pwason byen byen byen, m pa konnen gen nan nou ki ka deja konn teknik sa deja men. E mwen menm avan yè mwen eseyel mwen wè mwen byen pase kal yo pa vole tout kote sal tout kote nou ka wè nou wè li pa fè salte anyen ok e li pa retire po a nan pwason an tou li rete a tout pol. Map kontinye fè sa annapre mwen pwal pase sitron sa ladan map koupe sitron an e pase sitron an nan tout pwason an annapre nap rensel avèk dlo frèt pa janm rense pwason a dlo cho ok rensel a dlo frèt anvan nou kòmanse mete epis la na wè talè. Mwen fin etwaye e somon byen etwaye kounya sa map fè map pran on gwo kiyè nan epis e sèch yo sa son on demi gwo kiyè sa ke map itilize 2 ladan ok simen sou li map pran on bò nan sitron an map pijel sou somon an paske nou konnen se pwason fòl gen bon ti sitron kounya map pran epis la pase nap etilize tout epis la paske mwen renmen gou epis sa nan resèt sa anpil anpil anpil pase epis la sou li virel pase epis la nan dol Si se premye fwa nou vin sou chanèl la, byenveni sou chanèl la, silvouplè pa bliye abòne avèk chanèl la, kleke ti klòch la pou l ka fè nou konnen chak lè nou lage videyo. Mèsi davans, nou pap regrèt sa ok. Pataje ti videyo yo a tout zanmi nou, tout fanmi nou. Ok, byen pase epis nan somon an. Kounye a kite l poze pou 30 minit men si nou gen plis tan kite l poze pou plis tan. Lè n di w nou kite l poze a kite epis la byen antre ladan ok pou omwen 30 minit oswa pou pi plis. Mwen pran yon kastòl lou yo mwen kite l byen cho. Men ou konnen pa kite l twò cho depase pou l pa boule pwason an, m ap mete on ti koud lwil ladan l, lwil doliv ki ka e pou m ka simen l anba chodyè a pou lè m mete pwason an pou li pa kole ok. Konnya nap pran pwason an nou pwal metel poul ka gen on bèl koulè se son sa nap chache bèl bagay bèl bagay. Nap kwuitel kwit e pa menm kwit menm na kitel pou yon koulè men pa virel toutan bò a pa fin pran koulè a ok kitel kwit pou yon bon humm 3 minit oswa 4 minit nan chak bò lè yon bò fini wap wè li kòmanse chanje koulè lap kòmsi yon bagay ki kòmanse blanch. Nap virel Nan lòt bò a pou lòt bò a ka pran koulè tou. Somon an gentan pare poum retirel. Map bat pou yo pa kraze. Ok. Mete yo sou kote kounya mwen renmen desann dife a oswa retire chodyè a sou dife a si nou vle sitou si gen po a ki kole. nan chodè a men gen de lè po yo pap kole men si tankou la po a kole menm jan w wè sa kole nan pa m nan ok n ap debagay chodyè a paske nou pa vle chodyè a twò boule ok kounye a m ap retounen mete l sou dife a ankò m ap mete yon ti lwil doliv ladan ankò e kounya nap mete lay la nap kwit lay la pou 2 3 minit anvan nou mete onkenn likid ladan malgre nou wè li gen ti koulè boule a pa gen pwoblèm se pwason an se gou sa ki pwal leve sòs la lè nou fè sòs la ok ok kounya nap pran likid la. Nap metel. Si nou pa gen sa si se diven blan nou genyen nou ka itilize diven blan. Si nou vle itilize sa. Si nou pa vle itilize chicken stock la. Map mete tout ti mamit lan. Janm di nou an e bout somon an ki te rete anba po somon an se li menm ki pral ba sos la yon bon ti gou. Men sèlman pa kitel boule paske sil boule sòs la ap gen gou boule ok. Dim sa nou pral fè pou dimanch pak la pou vandredi sen an sa nou pral ba mari nou sa nou pral ba timoun nou sa nou pral ba tèt nou sa nou pral manje an nou pale an nou pale humm bagay la fenk kòmanse li gentan bon map kite sa fon ti konsome pou 5 minit anvan mwen mete lòt epis poud yo ladan. Konnya nou ba ti sòs la ti gou li merite a. Sa se bout bè m te di m te fè ki gen babankou a, si nou poko wè video kote map fè bè sa, tcheke video a sou chanèl sa. Ok, map mete lòt 5 baton bè a. E bè a kap vin bal on bèl bèl. E on, l ap parèt on jan glase, tankou on glòs. Nou konprann? Sòs la ap parèt tankou on sòs milyonè. Ok, byen melanje bè a pou bè a ka fonn, kase l. Ok. Distans l ap fonn nan, m ap pije rès bò sitwon an nan sòs la, se la nou pral jwenn bon ti asid la. Pije tout bò sitwon an. Sitwon sa dèyè pat gen grenn e sak fè m pa itilize paswa pou si grenn yo pèdi. Map mete ti bò piman pike a ladan. Konnya nou pral itilize rès poud la. Map mete on demi kiyè, on gwo kiyè, on gwo kiyè edmi pou konnya. Nou konnen tout sa nou fè, fò nou kòmanse piti pa piti pou nou ka goute l. Li pa vre? Ok, melanje tout bagay ansanm. Sa se bon ti sòs sa a. Si w bouyon ti krab, ou ka itilize sòs sa a humm pou krab la tou. Mezanmi sòs la kòmanse byen bon wi. M goute ankò. Oh ya. Konnya pou l ka gen plis gou sitwon toujou nou pral mete e lemon pepper a sa e sitwon avè avèk e pwav la m mete yon gwo kiyè m ap mete yon ti pwav Sa se ti piman pike a, map mete yon ti kal. Paske m deja gen yon piman ladan deja. Humm, bon bagay nèt. Ok. Goute. Map lage yon ti pèsi, oh ya. Map lage yon ti pèsi ladan tou. M byen kontan m pat mete anpil. Pliske.

Paske lè yo pi piti a yo kwit pi byen yo kwit pi vit mete asparagus la mwen pwal kitel kwit pou 5 o 7 minit an apre lè yo fin kwit nap retounen somon an nan sòs la ok men bat pou roze yo avèk sòs la pou yo ka santi yo byen pase tou. Ok, pase son manje byen pase nap fè la. Kite yo poze pou 7 minit, 5 ou 7 minit, ok? Sa nap fè konye a nap avanse asperges yo sou kote. Men yo toujou nan fèt la wi. Annik avanse yo sou kote pou nou ka fè plas pou nou ka retounen pwason yo nan chodyè a ok mete pwason yo nan sòs la oh my god lèm di nou bagay la santi bon an humm santi bon se youn men gou a son lòt li santi bon li gou Si nou poko eseye ti resèt sa eseye l lè nou fini di m sa nou panse ok sa yon ti resèt tou senp tou senp byen gou mwen menm res bay mwen men nèt lè yon resèt byen senp byen gou m manke yon lòt map kite l chita. Kounye a map pran sòs la roze sou pwason an ok kitel konsome e foum nan sou medium high map fè yon ti desann li toujou kite sa konsome pou yon bon 7 or 8 minutes. Ok bel bagay net. Ti reset la fin fet men ni nou we sos la paret byen bel ok kontinye roze pwason an. Asparagus la tou byen kwit. Si nou bezwen reset kote mwen fe asparagus pou kont li tcheke sou chanel sa nap jwen reset yo ok. Si nou bezwen resèt yo an anglè, al swiv mwen sou chanèl anglè m nan kote nap jwenn resèt sa yo an anglè tou. Men sa se fen resèt la, m fè yon dènye goute avè nou. Mwen poko pral rache nan vyann yo paske nou konnen mwen renmen fè ti foto m nan fen videyo yo. Ooh! Lè m di nou an, humm! Lè nou eseye an apre na remèsi m. Bon ti bagay nèt nèt nèt nou konnen epis se bagay ki fè nenpòt vyann leve ki fè nenpòt vyann gen bon gou ok dim anba dim nan seksyon komènt lan si kisa nou panse de resèt la si son resèt nap eseye si nou eseyel dim sa nou panse se yon resèt tankou ki moun moun kap fè dayèt yo ou ka manjel konsa oswa ou ka fon ti ble manje avèl Moun ki manje diri yo nou ka fèl nou manje la yon ti diri ok e renmen video a tou si nou te apresye video sa epi tou pataje video a tout zanmi nou tout fanmi nou pase yon bon fèt pak I love you for watching na wè nan yon lòt video kontinye pwoteje tèt nou babay.